Lè ou son moun ki fikse tou, ou son moun ki pa anvye, ou son moun ki pa jalou, ou son moun ki pa egri. Hello my babes, byenvini sou chanel mwen an. Jodi a mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou. Nan videyo jodi a, nou pral eseye wè ansanm enpòtans ki genyen lè ou se yon moun ki Fikse objektif ou. Men jis avan kòm ke m kòmanse, m ap di mèsi a tout moun ki abòne a chanèl la, a tout moun ki a ki pataje videyo yo, mwen di nou yon gran mèsi. Nan dènye videyo ke m te fè a, mwen te di nou fè chanèl la rive 100. Ebyen, m wè nou te fè sa, mwen di nou mèsi, ok. E ou menm si w ap gade m pou la premye fwa, non pa m se Pou Malva, bèl tifi sa w wè la a. An, men mwen di w byenvini nan fanmi nan. An, sonje abòne, aktive klòch notifikasyon an pou kapab premye moun ki wè videyo m a chak fwa m poste yon videyo. Pou nou kapab antre nan sijè a, jan m te di nou an, nou pral wè ansanm ki enpòtans ki genyen lè w son moun ki fikse objektif ou. Fikse objektif ou se kisa? Fikse objektif ou se konnen se konnen ki sa ou vle e konnen ki kote ou vle rive. Yon moun ki gen yon rèv, ou dwe bay tèt ou yon limit, ok? Konnen kote ou dwe rive, paske ou pa ka di, m vle tèl ou tèl bagay, m ta renmen fè tèl ou tèl bagay, epi ou pa gen yon destinasyon. Se sa, fikse objektif se gen yon destinasyon presi, se konnen egzakteman ki sa w vle, ki sa w ta renmen. Travay san w pa gen objektif, travay san w pa gen yon bi, travay san w pa gen yon destinasyon, se tankou yon machin k ap kouri san li pa konn kote l ap prale. Se tankou yon moun k ap mache ki pa konn kote l ap prale. W ap mache, w ap mache, jounen an gen pou fini ou pa janm antre lakay ou oubyen ou pa janm rive yon kote presi paske sinon ke mache paske ou pa konnen ki kote ou vle rive. Pou yon moun ki vle devlope pèsonèlman, ki vle devlope ekonomikman, fò w gen yon bi, fò w konnen ki sa w vle egzakteman. Pou ki sa li bon lè ou se yon moun ki fikse objektif? Sa pèmèt ke menm si nan wout la oubyen menm si pandan peryòd de tan w ap travay la, ou ta va franchi yon lòt limit, sa vle di ou ta va fè yon lòt wout. Men wap retounen sou wout la kanmenm paske ou gen yon bi, ou gen yon objektif e ou konnen kote ou vle rive. Ou konnen kote ou prale a. Ou ka chanje wout, ou ka chanje strateji men wap toujou rete ap tann rezilta ke ou vle a. Pafwa wout yo konn long, pafwa tan ke ou konn prevwa pou fè bagay la ka pi plis, ka vin pi long men. Ou pap dekouraje paske ou fikse, ou konn sa ou vle. Ou pap janm dekouraje. Sa se yon avantaj ki genyen lè ou se yon moun ki fikse objektif. Sa pèmèt tou ke ou pa travay pou travay. M te di sa deja nan premye kòmansman an. Paske, lè ou se yon moun ki fikse, ou gen planifikasyon. Sa ka rive ke Ou pa i pa swiv a la lèt. Men, i pa swiv pren pa pren ki se yon move bagay. Men, pe enpòt ke ou kòmanse nan yon pre yon byen ou sote yon etap ou byen ou fè yon bagay avan lòt, w ap toujou swa rekonèt erè ou byen w ap toujou kenbe menm liy nan. W ap toujou sonje sa ou vle a. Paske ki sa ki enpòtan? Se paske ou konnen sa ou vle. Se sa ki pi enpòtan, se konnen ki sa ou vle. Se pa etap yo. Dayè m sonje gen yon djaz ki di ke sosyete a dèfwa yo pa menm gade mizè ke ou pase. Yo pap gade travay yo. Yo sèlman ap tann rezilta. Gen moun swa wap tann rezilta pou felisite ou oubyen swa wap tann rezilta pou kritike ou. Pe enpòt sa ke Sosyete a ap tann, yo jis bezwen rezilta nan men w. Se menm jan ansanm avèk yon paran ki voye timoun lekòl dèfwa. Paran w pa bezwen konnen si w kopye, si w pa kopye, yo jis ap tann yon mwayèn. Ebyen ou menm, fò w bay tèt ou objektif sa. Lè w son moun ki fikse tou, ou son moun ki pa anvye, ou son moun ki pa jalou, ou son moun ki pa egri. M vle fè yon videyo sou sa. Pou m pale de, kòm si jalouzi oubyen yon moun ki egri, ki anvi yon lòt moun. Ou se yon moun ki pa egri, paske ou, ou deja fikse, ou konn kisa w vle, pe enpòt yon moun gen yon bagay, yon lòt bagay, ou pa p pote jalouzi paske dèfwa se pa sa ke w vle, ou menm ou pa vle sa l genyen, ou menm ou gen yon objektif, ou gen sa w vle ou menm. Ok? Moun nan gen yon machin, sa pa p fè w sezi, sa pa p fè w egri. Paske ou menm se pa machin ou vle ou jis von moto. Gen moun ki pa konprann sa. Konnen sa ou vle e a paske ke wap travay e a paske kòm si wap redi ki fè ou vle rive yon bagay demen ki fè ou gen yon lòt moun jalouzi. Se jis ke ou menm ou gon bagay pèsonèl ke ou vle. E bagay sa se pa sa lòt la gen an. Bagay sa se pa sa mwen m gen an. Bagay sa se pa sa li gen an. Se sa ou menm ou vle a. Ok. Mwen. M toujou di sa, e m toujou, m ap toujou ankouraje chak moun ki ap swiv mwen sa. Paske chanèl la m pa fè l pou bay blag, menm si ap gen tan pou nou bay blag, ri, eksetera. Men mwen vle ankouraje nou travay. Paske yon moun ki pap travay pa reyisi. Yon moun ki san objektif p ap reyisi, yon moun ki san objektif y ap wap yo egri. E m vle nou konnen ke reyisi pa vle di yon moun ki milyonè, reyisi pa vle di yon moun ki marye, reyisi pa vle di yon moun ki gen timoun paske tout moun pa gen menm rèv, tout moun pa gen menm konsepsyon, tout moun pa gen menm deviz. Ok, reyisit se sa ke ou Reyisit yon moun depan de kisa ou vle, de kisa ou tap atann de ou, men se pa de kisa yon lòt moun atann de ou. Mwen vle ke nou pa konfonn reyisit antre atant sa lòt moun ap tann oubyen sa ou menm wap tann. Paske. Pou reyisi, mwen menm m konsidere reyisit se lè ke m te gen yon objektif ke m te fikse epi m atenn li. M te gen yon bagay ke m te vle epi mwen genyen l. Pou w ka reyisi, fò w gen yon yon pwen de depa e yon pwen arive. Se tou senpleman sa. E avantaj ki gen ladan, se ke penenpòt sa k ta va rive w nan lavi a, penenpòt difikilte, wap yon wap reyalize rèv ou kanmenm paske ou konn egzakteman ki sa ou vle. Ou pa vle yon bagay paske yon moun li, ou pa vle yon bagay paske yon moun vle ou ye, ou just vle sa ki a fè w byen, ou just vle sa ki a fè w plezi. Se te sèlman sa m te vle pataje jisman avèk nou jodi a, mwen di nou mèsi paske nou te gade videyo a. Sonje abòne a chanèl la, pataje l, e m ap di nou yon lòt fwa. pou yon lòt sijè, yon lòt fwa, pou yon lòt bèl videyo. Bye!